Byeneme dan le Senyè frè e sè, ke la gras e la pè de Dye swat avèk vou. Se toujou yon plezi pou nou antre lakay ou, pou nou pataje ansanm mesaj pawòl Bondye, pou nou medite sou pawòl Bondye. N ap li se nan Ezayi chapitre 41 vèsè 10. Ne kren ryen, kar je suis avèk twa.

Frères et sœurs, nan tèks sa ke nou li a, se Letènèl menm ki tap adrese l ak Izrayèl. Alò, nan tèks sa, ke nan chapit 41 an, ke yo gen kòm tit, Izrayèl dwa mèt sa konfyans an Letènèl, nou wè ke Bondye ap adrese l ak Izrayèl menm jan l t ap adrese l ak Jakòb. E pa bliye, mè frè e sè, lòske Bondye t apral fè wout avèk Jakòb, li te di l, ou pa kapab rele Jakòb ki siyifi twonpè, men m ap chanje non w, m ap rele w Izrayèl, e se nan Jakòb ke douz tribi d'Izrayèl yo, lòske Letènèl ap pale de Izrayèl, se kòmsi l'ap pale de Jakòb. Lòske pèp la te nan difikilte, Ebyen, Bondye te voye pwofèt li a Ezayi pou vin di l pawòl sa yo. Lòske nou gade nan Ezayi 41 vèsè 8 la, tèks la di, Mèt wa Izrayèl, mon sèvitè, Jakòb, ke je chwazi, ras d'Abraram, ke je eme. Donk lòske Bondye ap pale a pèp Izrayèl, se kòm kwa l t ap pale avèk Jakòb. E nou konnen Abraam, li te fè Izaak, Izaak te vin fè Ezaou e Jakòb, e se Jakòb ki te jwenn benediksyon nan men Bondye. Ebyen sa fè n santi frè m, sè m, anpil fwa jan nou menm nou wè bagay yo nòmal, ebyen Bondye konn pa wè yo konsa. Nòmalman se Ezaou ki pou ta jwenn benediksyon men se te Jacob le cadet ki te jwenn li paske Bondye te plis wè li kapab jwenn ke Jacob. Ebyen eh men frères et sœurs, Bondye tap raple Israël orijin ni. Li tap fon, li te fon rapèl pou Israël, pou di Israël ou sot nan Abraham, m konn ki pwomès mwen te fè

A di, m sot lwen avè w. Se kòmsi m t ap di an kreyòl, tèks la di, Letènèl ap di pèp la, m sot lwen avè w pou m vin la avè w. E li di, A ki je di, tu è mon sèvitè, je te chwazi e ne te rejèt pa. Ebyen, Bondye se sa l te voye di Izrayèl. Se kòmkwa l t ap pale a Jakòb nan tèks la. E lè l rive nan vèsè 10 la ke nou sot li pou ou, li di, Ne crains rien, car je suis avec toi. Ebyen, mè frè se sè, rezon ke Letènèl te bay pou Izrayèl pa t krenn, se paske Letènèl di l, li ba l rezon, M avèk ou. Ebyen, mè frè e sè, te gen rezon pou pèp Izrayèl te gen kren, te gen rezon pou pèp Izrayèl te enkyè, men Letènèl te vle raple l ke malgre sa, donk li pa bezwen pè, li pa bezwen kren, paske l avèk yo, moman difisil yo pap efase l. Zafè m renmen chan sa ki di, Ne kren rien je t'aime, kar je suis avèk twa, Pwomès siprèm ki soutyen ma fwa, La sonbre vale n'a pli de terè, La me konsole, je mach avèk mon sovè. Men frè se sè, si Senyè avèk ou pa bezwen pè. Jezi te disip yo, Je suis avèk vou tou lè jou. jiska la fen di mond. Rezon ki fè ke nou pa bezwen pè frè m sè m. Nan moman n ap travèse, m pa konn ki moman difisil, moman peyi ap travèse la, gen matyè pou nou krenn, gen matyè pou nou poze tèt nou bòn kesyon, ki sa n ap fè, kè sa n ap kite peyi a, ki avni pou nou, ki avni pou timoun nou, gon bann. entèwogasyon ke n ap fè, donk, nan moman sa a, donk ki te ka fè ke nou enkyè, ki te ka fè nou krenn, ki te ka fè nou gen dout pou avni nou, aswè a frè m, sè m, donk, n ap di w ke ou pa bezwen pè, menm jan Seyè a te di, ka je si avèk to a. Nan, apre sa, Letènèl di yo, ne pwomèn pa de rega zenkyè, ka je si ton Dye. Si m tap tradwi l nan kreyòl pou nou te kapab konprann, m tap di ke se yo ap di yo pa fè figi w fennen non paske mwen se Bondye w. Li di se Bondye w mwen si w fè figi w fennen enben y ap gen yon movèz imaj de mwen. Ou pa dwe al plenyen bay moun. Pafwa ou desann figi Bondye w la lòske w ap plenyen bay moun, lòske w fè figi w fennen menm jan avèk moun ki pa gen Bondye yo. Ou desann Bondye a. Gen kote ou al plenyen. Gen kote ou al eksplike pwoblèm ou. Yo ka mande ou kot Bondye w la. Yon sèvitè ki te konn di sa. Gen moun ou al rakonte afè w. Donk se, se kòm si m ta di w e desann ou desann figi Bondye. Pa fè figi w fennen. Kote ou ye a. Enben si tout moun ozabo a. Ou menm ou gen yon Bondye ki di w li se Bondye w. Se menm jan gen fanm ou sòti. Gen kote ou pa ka lage kò w.

Ebyen, premye bagay Letènèl te di pèp la, li di l, pa krenn, paske mwen avèk nou. Pafwa, frè m, sè m, lòske bagay yo difisil, lòske bagay yo konplike, ebyen nou konn santi nou sèl. Ebyen, Letènèl voye di nou jodi a, ebyen nou pa bezwen krenn paske Letènèl avèk nou. Se pa paske nou nan pwoblèm nan ki fè Letènèl pa la. pa konprann levanjil menm jan a moun ki poko konn Bondye yo, donk ki vle di depi wap mache avèk Kris, depi wap mache avèk Bondye ou pap nan pwoblèm, men li di w pa krenn. Lapè lemond bay la se pa lapè a Kris bay. Li di nan mitan pwoblèm yo map avèk ou. E sa Letènèl bezwen pou nou mete konfyans nou nan li, lè pwoblèm yo vini pou nou pa krenn. Paske la avèk nou. Pou nou pa fè figi n fennen. Paske se Bondye nou li ye. Moun ki en konvèti yo. Si yo wè figi nou fennen. Ya ap di kote Bondye n ap sèvi ya. Bondye vle nou fè kè nou kontan. Se pon bagay ki fasil non men frè zisè. Nan moman difisil yo. Pou k fè kè yo kontan. Nan Romen 12 vèsè 12 apotre Paul t ap di kretyen Rom yo. Ki t ap travèse yon moman difisil. Donk li t ap di. Rejwisevou an esperans. Fè kè yo kontan paske nan sa nou ye a, nou pa ladan toutan. Soyez patient dans l'affliction et perseverez dans la prière. Mes frères et sœurs, eh bien Seigneur a di nou, pa fè figi n fennen, pa desann figi nou. Gen bagay nou pa ka rantre ladan, gen kòb nou pa ka pran, gen kòb ki pa ka vin nan pòch nou. Gen manje n pa ka manje, paske lòske n manje yo, se desann nou desann Bondye nou an. Li di, Mes frères et sœurs, je te fortifie, je viens à ton secours. Donk si Letènèl ap di l ap fòtifye pèp la, m ap vin sekou, sèke li konnen Ou an difikilte. Li konnen ou nan pwoblèm. E nou sonje lòske disip yo te sou lamè a, bak la t ap ravaje, Jezi te al sou montay la, donk lòske moman an te rive pou l te vin fè entèvansyon, li te mache sou dlo a pou l te vin kalme tanpèt la. Ebyen, mè frè e sè, Letènèl te di yo, Je te fòtifi, je viens a ton sekou. E an dènye lye, Letènèl di yo, Je te soutyen, de ma dwat triyonfant. Nou pa genyen yon Bondye ki konn pèdi batay. Sa k sur, nan moman difisil wap travèse a, viktwa se pou moun kap mache avèk Bondye. Bondye pa konn pèdi batay, donk se ke viktwa nou asire. La fè chan an di, donk sur de la viktwa, solda du Seigneur, machan. Tu seras vainqueur. Ebyen mè frè zi sè, nou gen yon Bondye ki se Bondye ki pa konn pèdi batay, ki se bòs delivrans la. Ou pa bezwen kren. Petèt wap poze tèt ou kesyon, jan peyi a ap ye, jan sitiyasyon sa yo ye, gen anpil entèwogasyon wap fè nan lavi ou. Men ap di ou frè m sè m. Bondye pa konn pèdi batay. M ap di w frè m, sè m, si w ap mache avèk Bondye, ou pa bezwen pè anyen, ou pa bezwen krenn anyen, paske Bondye la avèk nou. Sa k ap pase yo, se de atak espirityèl. E sa k fè tèks la di nan Efesyen 6, nou n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Fò n konn nan ki batay nou ye kòm kretyen. Pou n ka konn ki strateji de konba n ap mennen. Fò n konn nan ki kous nou ye. Pou n ka konn kòman n ap kouri. Si se nan 100 mèt ou ye, si se nan 200 mèt, atlèt yo konn sa trè byen. Depandamman de konpetisyon ou pral ladan an, ebyen, ou konn ki strateji. Donk se menm jan konba espirityèl la, ebyen, li mande rezilyans nan moman difisil yo. Nan moman difisil yo, nan moman ensètitid yo. Donk se rezilta nou bay ki pral fè nou pran pwomosyon nan Bondye. Pou konn si ke relasyon solid avèk Bondye, se lè moman difisil yo vini, renmen fason reyaji, fason konpòte yo. Se pa legliz sèlman, lè moman difisil yo vini, Bondye ap tann ki atitid ke w ap gen, ki konpòteman ke w pral gen pou l kapab monte w nivo, pou w ka chanje klas spirityèl. Ebyen, mè frè e sè, Bondye te voye di pèp la, li pa bezwen pè anyen. E avan l voye di yo sa, li raple yo kote l sòti avèk yo. Bondye sòti lwen avè nou, frè m, sè m. Si w gade kantite wout Bondye fè avè w, ou pa ka pè devan. Paske li travèse montay deja. Pafwa se lè nou bliye kantite bagay Bondye fè pou nou, nou konn rive yon kote nou pèdi lafwa. Nou bliye menm Bondye ki te la yè a, se li ki la jodi a. Donk li t ap di yo, donk li raple yo ke yo soti nan Abraram, li soti lwen avèk yo. E li di yo se sèvitè l, e li chwazi yo, li p ap rejte yo. E l pouswiv pou l di, Nou pa bezwen pè. Ebyen, frè m, sè m, tèks la di nan 126 franse, Kan le vòl de la tanpèt vyen asombrir ton syèl ble, olye de bese latèt pou fè bèk atè, donk li di, Konte lè byenfè de Dye. Si w santi sitiyasyon difisil, si w santi ke gen anpil kesyon w ap poze w pa ka jwenn repons yo, ou pa konn sa pou w fè, jan sitiyasyon vin ye, bagay yo konplike, nou pa bezwen rantre nan detay. Ebyen, fon ti gade kantite wout Bondye fè avè w. Konte lè byenfè de Dye. Men lè tous devan tè je tu vèra an adoran konbyen le nonbre an è gran. Ebyen, menm Bondye sa ki te fè mèvèy pou kote w ye a, ebyen, li kapab kontinye, li kapab fè wout nan moman difisil yo. Gen kote w te ye, moun pap ka konprann ou. E sa fè gen yon atis ki chante, li di, li di, ou pa p ka konprann mwen paske ou pa nan plas mwen. Moun k ap sèvi Bondye yo, yo pa reyaji menm jan avèk moun ki pa gen lafwa nan Bondye. M swete ke Bondye beni w frè m, sè m, zanmi m, byeneme m yo, kòlèg ministè k ap koute mesaj sa a. Leve kanpe, nou gen yon Bondye k avèk nou. Nou pa ka fè figi n fennen paske Bondye se Bondye nou. Paske gen jan n fè, se desann nou desann Bondye nou anba. Li di l ap fòtifye pèp la, l ap vin sekouri l e l ap soutni l avèk. Se sa tèks la di nan Som 23, li di, Kan je mach dan lavale de lonm de lamò, je ne krens oken mal, ka tu es avèk mwa. Ta roulèt e ton baton me asur. Nou pa gon bon Dieu ki konn absan. Nou pa gon bon Dieu ki gen limit nan tan ak nan espas. Nou gon bon Dieu omnisyan, omnipotan, omniprezan. Je te ke bon Dieu beni w, bon Dieu gade w. Fè kè w kontan. Leve zye w gad bon Dieu. Lè ka yo konplike. Nou sonje Jozafa te leve zye l gad Bondye e delivrans li te vini. Ebyen, lè w pa konn ki sa pou fè, ou pa konn ki kote pou ale, devan lame wi pèp la, ebyen tann sekou Bondye. Lamantasyon 3 26 Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Eternel. Qu'il en soit ainsi pour vous. Se te zanmi w sèvitè w Jephté Camelien Victor, predikatè de levanjil.